Wendy a. M kwè l pa chante ankò, yo manke touye l nan peyi Dayiti. Bandi Krisla a mande Wendy pou l fè spòt pou palè nasyonal, pou l fè spòt pou gouvèneman an, pou l pale de gouvèneman an. Bandi e Kris e e patnè a di non, ma malerezman, li p ap fè politik e l pa gen kè tou pou l ap fè bagay pou nèg sa yo. Fò m di w ke Wendy te gen nimewo Krisla, Krisla te gen nimewo Wendy. Wendy a se on atis nan peyi dayiti kounya lak egzile m pa kwè pa menm la frans li ye la paske nèg yo manke manjel nan peyi a sak fèl te gen nimewo krisla misye ap viv nan peyi a kòm jèn gason krisla li menm manman krisla li menm matant chichi se youn nan pi gwo Ap rele w menm. Fò nèg la rele w. Fò l wè ke w voye l ale, fò l kontinye ap rele w fè makak. Matant Chichi se te youn nan pi gwo manbo, bon jiska prezan, pi gwo manbo ki genyen nan peyi Dayiti. E nyès li renmen ak Wendy ki se youn nan pi bon, pi bèl rapè ki genyen nan peyi a. E Wendy lwe bèl kay li, Wendy gen bèl machin li. Ebyen Kris la Wendy King nan wè misye rele King nan King Wendy misye la Frans la E Wendy ki se atis sa ki trè renmen nan peyi dayiti sitou pa lè jèn gason sitou pa lè jèn fi nan peyi a yo tout renmen Wendy. Ebyen on jou nou leve nou tande Wendy se kiyès sa kap manjel se Baky se lòt nèg la jan nèg sa yo rele m pa vrèman konn non rap ayisyen yo an Ayiti e se ki bagay sa ti patnè ki tap travay nan natcom nan yo diw rapè sa se nèg sa yo kap manjel nèg Leogane Wendy ye èske ou konprann ebyen Wendy ap jwe on lè nan Leogane. Wendy resevwa yon tèks mesaj, lè Wendy gad telefòn li, li di King nan, m dèyè do w sou podyòm nan wi. E lè Wendy gade nan tèks mesaj la, l wè se Krisla, bandi, Tibwa. Lè Wendy pran ti poz, lè Wendy vire dèyè a, l wè 3 Boyd Bèl inifòm boyd yo a radyo kominikasyon yo a gwo zam fann fwa sou devan lestomak yo bò la yo epi wendy wè 3 boyd akonpanye de krisla e krisla di wendy sekirite w garanti tonton trouble boy nèg yo toujou ap di se trouble boy ki te vle touye wendy oubyen ki fè maji dèyè wendy manti Epa ni tchòbobo, epa ni Roody Roodboy, epa ni Baky. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, bandi Krisla di Wendy, le rappeur, li di monchè, nap jere sekirite w la, w met tèt frèt, nou menm nou dèyè a. E Wendy pat envite moun sa yo vin nan afè l ditou ditou ditou. On lè Wendy lakay li au niveau de Petyonvil, Wendy ap viv avèk Chichi nan menm kay. Matant Chichi ki son on manbo vin kay Wendy, vin kay Chichi, sètadi y ap viv ansanm. E matant lan tou vini avèk gang Krisla. Bon m pa nan mizik, kote m jwenn dosye sa yo? M pa menm nan mizik menm. Fò m di nou, Wendy te toujou ap pran presyon nan men Chrisla pou l fè spòt. pou palè nasyonal, pou l fè spòt pou gouvèneman an. Misye pa t janm dakò. Tout lè te gen peyi lòk la. Sonje sa m di nou, tout lè te gen peyi lòk la.

Gonna giddy Morvan Morvan gen dosye wi Fòm di nou m pa janm deplase m nan chanm karantèn mwen m an izolman la depi depi ke mwen sot Florida l ap fini madi nèg ki di m ke lè m fini an l ap e paske m malad sa k fè m anndan toujou kou m soti m ap l ap touye m nan di Carel pèd lajan sa si l ap ba w li w ap pèdi l Morvan John Colin m bo k ap mouri èrè w ap fè mesaj ou kopye la a. Tou lè 2 mesaj yo, tou lè 2 kopye la pou w al jwenn GRC, Jandamri Wayal di Kanada. E m ap desann, kou avyon kòmanse vole la, m ap desann Ayiti. Dcpj dirèk. Si w bezwen touye m, tann mwen dcpj. Avan John Colem, alyas Pa Pè Pèsòn. Mesye, Lè matant Shishi ki se madanm Wendy oubyen mennaj li a debake kay Wendy ki se mennaj debake kay Wendy kay sètadi kay nyès li ki se Shishi ebyen medam matmwazèl e mesye Wendy te nan kay la jou sa e chèf gang Tibwa ki rele Krisla ta konpanye madanm nan t akonpanye matant Chichi a yo vin wè Chichi e si yo vin wè Chichi yo tou vin wè Wendy tou e te gen polisye ki akonpanye chèf gang Krisla ki rele Krisla a chèf gang ti bwa a m pa konn si se polisye Boyd ki te la nan moman sa men e polisye Boyd ki t avè l lè l t al nan pwogram Wendy san Wendy pa t envite l la. Ebyen mèdam, matmwazèl ze mèsye, apre chèf gang Krisla avèk polisye yo avèk matant Shishi a sot nan kay la, Wendy poko janm byen depi jou sa Wendy gen pwoblèm, li santi l on jan toumante. Medam mesye depi ke gangan depi ke manbo a ki se matant ki se matant chichi a tout chef gang krisla ke li travay pou li se li k manbo prensipal li se li k mete pwen pou li se li k fè tout bagay al kay al kay wendy san ke wendy pat konnen yo vin jwe yo vin di yo vin wè nyès yo ok fèm lapòt cheri je fèm lapòt je pa san la pèmisyon de Wendy oubyen san Wendy pa t konnen ke yo debake kay Wendy yo vin wè nyès yo ki se Shishi depi lè a Wendy pèdi tout bon tout tout konesans li ebyen medam matmwazèl e mesye depi lè nèg moun sa yo soti nan kay la Wendy gon ti tankou ou wè lè w gen kay ou gon ti rigòl dlo ou gen dwa l vide si w ap baga si w ap lave ou vide dlo a epi l pase l al tonbe nan ravin kote pou l ale yo ebyen Wendy pafwa li rete san pantalon Wendy ap mache nan tout kay la, tout vwazinay ki ret nan kay yo anlè, yo rete yo di Wendy epa konsa l te ye, Wendy gon pwoblèm, yo rele Shishi, yo di Shishi Wendy gon pwoblèm, Shishi pa janm okipe yo, Wendy se mete se mete gòl tòbèk li deyò, tout sak grenn li deyò, retire rad sou li ap mache nan tout lakou a toutouni. Gad gwo sak grann li ap souke konsa epi Wendy pa menm konprann sa. Gon lè Wendy fè 2 jou lap dòmi nan ti rigòl dlo kote ke sou ap lave ou vide nan kay la, Wendy ap dòmi ladanl fè 2 jou epi Shishi menm pran machin Wendy lap sot nan lari li pral fè makèt li pral wè zanmi epi l antre lèl vini l wè Wendy li pa okipel.
Sa m vle nou konprann la a se ke kowonaviris pa yon bagay ki vizib. Ou pa ka wè l. Ou pa ka wè l, men sa pa vle di pou otan ke ou pa dwe pridan. So, konsiy ke y ap ba nou nan lari a, konsiy ke y ap ba nou sou entènèt yo, konsiy ke doktè yo ap ba nou, konsiy ke tout medya yo ap ba nou konsènan fason pou nou pwoteje tèt nou an, fòk nou fè l paske s on bagay ki reyèl. li reyèl. E sesi fòk nou pran prekosyon pou sa ki rive m nan pa rive pyès nan nou.
Se yon bon zanmi Wendy ki pa gen nouvèl Wendy ki soti nan Antiy yo, zòn kote Wendy te ye avan an, epi l debake nan peyi Dayiti Li di fòl vin wè rapè a paske li pa gen nouvèl li depi yon semèn. Epi lè misye debake kay Wendy, misye vin jwenn Wendy toutouni kouche nan vye nan vye dlo nan vye dlo kote lè lè w fin lave w lage bagay la. Misye met 2 men nan tèt. Men avan, gon pto k rele Tchòbobòl, lè l rele Wendy l wè Wendy ap toumante paske Tchòbobòl la se te zanmi Wendy l te ye tou, Baky. Yo rele Wendy, yo wè Wendy ap pa lonjan. Ebyen yo rele yon pwomotè, yon pwomotè entènasyonal, yo di pwomotè a konsa, monchè rele, rele Wendy, paske m pa fin konprann Wendy, m ap pale a Wendy m pa fin konprann ni langaj li toumante, monchè m konnen ou k ka pale avè l, epi pou w pale avè l. Ebyen pwomotè a tout rele l, rele l pa janm ka jwenn Wendy. E pwomotè a pral pale a Wendy jiskaske Wendy rive Lafrans. Zanmi an soti Guyane. Lè zanmi an soti Giyàn, li fè koneksyon. John Dal, Two de bouy arèt! Ok mon fils cheri, bon bagay. Epi Wendy pran telefòn ni, e, e, e, e, e, e, zanmi Wendy a ki soti Giyàn nan pran telefòn ni, li rele manman an Lafrans, li fè koneksyon. epi li pale li di pap kite peyi a san li pa tounen avèk Wendy se la misye mete rad sou misye epi li pale avèk fanm nan epi tout lè w tande moun ap di oh chichi fòk mwen chak moun ta gon chichi nan vi yo bullshit chichi a pat fon pa avèk Wendy e li pat ede Wendy nan anyen. Mkwè e Guadeloupe. Epi lè misye fin pran paspò Wendyy fè tout li pran tout bagay Wendyy dil pap kite Wendyy manman Wendyy bay presyon paske manman Wendyy pat janm konn sa kap pase nan peyi a epi kounya manman e manman Wendyy di men voye pitit li bali a Paris epi jèn gason zanmi Wendyy a akonpanye Wendyy nan èpòt la paske Shishi gon sèl bagay lakay li Wendy lè chak problèm yo pran Wendy Wendy pè tout moun Wendy vyolan anfas tout moun sèl shishi ya li dous poul antre poul al sou shishi ya sèl shishi ya k pou di einn epi pou Wendy ya dousman tankou yon zonbi ebyen lè Wendy rapè sa rive nan èpòt entènasyonal Wendy wè e non lòt planèt li ye. Lè yo kou lè yo fin tcheke pou pou pou Wendy Wendy pas ap pase kote yap fè konsa yap fè sekirite a lè Wendy voye jel Wendy wè nan èpòt la yon pakèt nèg ki konn a Krisla l wè nan èpòt la ki Krisla chèf bandi Krisla ki nan ti bwa ki tal lakay chichi avèk matant la ki se manbo e ki se manbo e ki se manbo kap travay pou Krisla chèf gang ke palè nasyonal ap finanse a. Eske nou tande sa m di nou an timoun? Wendy di, lè ke l fin travèse sekirite a, lè l gade l wè anviwon kenpòt 5 nèg ki konn ap a chèf gang ki rele Kris la ki te nan èpòt la. E poutan sanble chèf gang yo se sa se vin nan èpòt la yo vini pou yo fè sa yo konnen pou Wendy pa t vwayaje. Epi lè Wendy rive lòt bò a, li bloke Shishi, ou nwè ki te nan èpòt la avèl ki tap fè pòz, tout wè tout moun ap ekri, fòk chak moun ta gen Shishi nan vou, manti, poutan se se se matant Shishi ki tap ki tap ki tap fini avèk Wendy, Wendy bloke Shishi. I bloke matant, i bloke Krisla, chèf gang ti bwa, i bloke tout pwòch shishi, epil kite ni machin ni, ni kay la, i kite tout bay shishi nan peyi dayiti, menm on tè Wendy t achte nan nan nan ayiti i kitel fè shishi kadol i pa antre ladan ankò. Wendy rive li konvèti e l di l pa ap moute sou sèn pou pyès vagabon aktyèlman la misye gon albòm ki gentan prepare l mete la misye gen pou l sòti albòm sa e lè l sòti l se tout moun k ap moute sou entènèt pou achte albòm nan e m mande nou tout 3 mil 600 moun sa yo k anba live mwen an lè Wendy sot albòm sa nou tout moute achte l pou nou sipòte misye paske misye pa gen anyen nan men l ankò. E ti dam nan? Sak pi di Shishi arive fè pandan misye malad la Shishi pran tout kòb kontra misye te genyen Manzè pran tout kòb kontra Wendy le rappeur ke te le pli popilè di peyi a lepòk e Shishi pran tout kòb kontra Wendy epi l mete sou kont li Sètadi ke Shishi a nan peyi Dayiti a lè mwen menm avè w nap pale la, se youn nan pi gwo sòsyè, se youn nan pi gwo malfetè, se youn nan pi gwo dyab ki tap ki te akonpanye de matant li ki manbo ki tap manje ki tap manje Wendy nan peyi a, ki tap desonde Wendy nan peyi a, poukisa poutèt ti machin, poutèt ti tè, poutèt ti kay. e Wendy fè fi sètadi l abandone tout bagay sa yo ba yo e lè Wendy gen chans pati 2 semèn aprè mari manman mari manbo a sètadi mari matant chichi a pati al Lèzetazini Damerik misye mouri Tèt nwè, sètadi lanmò, e Wendy sove epi kou a tounen nan bouda yo. Gen nèg k ap di kot Morvan Kwanzaa dosye sa. M konn Wendy pa pale. Wendy pa pale avè w, Wendy pa pale a X, Wendy pa pale a Y, Wendy pa pale a Z. Men le gran dosye se l'affaire de Morvan John Colem. Ou konprann? Le gran dosye se l'affaire de Morvan John Colem. Men si nou te kon leta fò, nou te kon seri de bagay dcpj tap fè travay li, tout moun tap fè travay yo. Tout nèg tap respekte moun nan peyi a wi. Tout moun tap respekte moun. Poukisa lèm kwaze avè yon Monreyalè, lèm poukisa lèm lèm kwaze avè yon Kebekwa m pa ka fè l nenpòt bagay? Poukisa lè lè lè lè lè w kwaze a fi isi ou pa ka fè nenpòt bagay? Mwen lèm te Ayiti m te jèn jan jèn jan jèn jan m te plen mo pou m sedui fanm wi. Poukisa tout mo sa yo ale m pa ka fè yo ankò isi? Se paske m vin nan yon sistèm, sistèm nan di atansyon, gen jan w pale dous bagay sa yo. Fanm nan ka di agrese w agrese l wi. E pou chire, nan m tou pa jènjan ankò, m tou bliye tout mo, m tou, m tou pa wè, wè lè m al Ayiti, menl si m al Ayiti, moun konn di ti jènjan w desann w al Ayiti w gen ti mennaj non. Kounya si m al koze a fanm Ayiti a l ap konnen ke se paske m gen yon ti bagay ameriken nan pòch mwen, se paske m yon ti jan bagay m sot lòt bò, m vin eksplwate l. Tan sa m pito bay vag nèt, m rete m bwè gwòg mwen a patnè m yo, tout nèg mwen yo k nan 22 zièm, e tout patnè m yo nou rete nou bwè gwòg nou apre sa m al dòmi. Oubyen mal nan lanmè a gran frèm nal trip nal relax aprè a mantre mal domi paske m pa vle pou moun ap met nan tèt li se x oubyen y ki fèw vi bezwen pou eksplwate l se e la nou ye se konsa Wendy le rappeur haïtien le plus populaire du pays m ka dil klè paske yon mèt on nèg te mèt di w pa e mwen Morvan John Colem m pa janm tande mizik men Wendy le rappeur se li sèlman m te konn tande Ou mèt te rande Odou ou plis popilè ke X ou plis popilè ke ou men se sèl nèg k antre Ayiti k pa gen pwomotè ki pa gen pèsòn ki gid li epi mizik li rive sou tout moun epi anpil nèg rayi l paske li menm li se li se li se yon rapè Bondye voye oubyen li se yon rapè k gen chans li antre yon kote san pwomotè san yo pa ba l entèvyou nan radyo tout nèg sou e aprè e aprè w ap wè grenn nèg ap achte figi Wendy men nèg pa t janm bay Wendy pase Se Wendy ka rive sou piblik li pou kont li, ki fa fè l pou kont li, san l pa gen bòs. Ewan, malgre sa w wè, lè l vin Kanada, ou wè tout moun renmen l, wè, oubyen Etazini, tout moun renmen l, wè sa yo fè. Yo menm ankò, yo pot plent nan anbasad amerikèn, bay manti sou li, pou yo blo l. Bann, bann mafya nan peyi a. Men Morvan John Colem ap kanpe an fas nou. Ezekyèl. Tann mwen yon segond map gad 2 chèf gang la map gad non 2 chèf gang la epi map tounen sou live la nou mèt rete. Medam mesye.